Madame, mèsyè, bonsoir. Pa ezite like videyo nou yo si tout fwa ki yo ta fò plezi e aktive notifikasyon pou pa rate oken nan pwochèn videyo nou yo. Jann toujou dil, toujou ba nou push la, ba nou love la, abone ak chanel la pou ka toujou jwenn tout nouvel video ke nap gen poun poste sou chanel sa. Ebyen nan video jodi an nou pote pou anviron 10 prensip e 10 bagay ke petet ou pat janm konnen nan WhatsApp. E bagay sa ou paka gen menaj, ou paka gen fanmi, ou paka ap viv nan menaj ou pou pa konn bagay sa yo. Mesye sa se kreten medam, donk janm dil la se kretin, sin pa konn ti bagay sa yo fòn chèche teknoloji an, pa kite moun twonpe nou, pase sa. An ale, nap komanse. Premye bagay wap gen pou fè janm te fèl la gon video sou chanèl la ki esplike kòman pou telechaje whatsapp sa ke map itilize a ki se FM whatsapp ou byen GB whatsapp nale nap ouvril nou ka wè kel make FM whatsapp nou klike sou FM whatsapp ebyen nap gade men mezi kontak mwen gen ki parèt ladanl premye bagay ke whatsapp sa pèmèt ke ou fè medam mesye seke E ou kapab ap sòti, pa egzanp, si w pral kot mennaj ou, ou pral kot yon lòt moun, oubyen ou gen dwa okipe, w ap fè yon travay kèlkonk, konprann? Donk ou pa ta, ou pa ta vle ke moun rele w nan moman oubyen moun ekri w, men pandansetan ke w ap itilize menm entènèt ki sou telefòn nan. Ou vle ke tout ap, lòt aplikasyon yo ap fonksyone. E medam, mesye, nou kapab ale, ou retire wifi a oubyen entènèt la, ou dezaktive l, mezi pou WhatsApp lan, pou mesaj pa rantre. Pa egzanp, yon nèg ki se yon ti flannè oubyen yon fanm tou, ou pral kot mennaj ou epi ou pa ta vle ke telefòn nan sone pou moun ap rele w sou telefòn nan. Men pandansetan, mennaj ou ap wè whatsapp ou fonksyone, l ap wè entènèt ou ouvè menm ke l ta ouvri entènèt la, donk mesaj pap janm moute e moun pap ka rele w tou. Men kisa w ap fè? Ou prale anlè, n ap gade, n ap wè kote ke nou wè ti avyon an ki kwafe a, ki gen ti trè sou li an, men ni, eben anfas tou prè ti solèy la nan ba de rechèch lan, m ap klike sou. ti avyon an. L ap mande mwen mod DND. L ap mande m èske m dakò pou m e fèmen l. Li di m konsa, Si mwen fèmen l, alò si m aktive li m dakò, okenn mesaj pap antre. W ap just fè dakò. Epi whatsapp lan relanse. Yon moun te mèt fè tout tann l ap rele w okenn mesaj pap moute sou whatsapp ou an. Menm ki defwa mwen te nan men w avèk moun nan, l te mèt nan men moun nan l fè tout tann okenn mesaj pap kapab moute. Dezyèm bagay nou pral montre w medam mesye se. Kòman ke ou kapab lokalize mennaj ou e si tout fwa ke li ta pati swa nan otèl ou byen nan pozisyon kèlkonk avèk yon lòt nèg kòman ou kapab epi lap ekri avèw kòman ou kapab lokalize nan ki espas li ye nan moman ou prale pa egzanp wap klike sou nimewo mennaj ou ou prale nan ti flèch sa ki bò senbòl apèl videyo a avèk apèl lan toupre 3 ti pwen anlè adwat e wap klike sou ti boul won sa ou wè a ou klike sou li. Enben yo di w, Voulez-vous connaitre la localisation oubyen localisation en temps réel de Jacques L? Enben, men kisa n pral fè. N ap tounen. Ou prale nan Google. Ou gentan konnen kisa menaj ou a renmen anpil anpil anpil anpil. Sa w konnen l renmen an. Enben ou prale pa egzanp, jan m te gentan mete l, tankou pa egzanp, e m kapab ekri jeans oubyen sandal. M ekri jeans. Jezi pou fanm. Si son fanm oubyen son gason kelkonk, m ap ekri pa moun nan. M nan ap gade nan yon pakèt katalòg ki ouvri, e pa egzanp m chèche m gentan konnen nan ki modèl mennaj mwen renmen. M ap di cheri, m gade moun mwen wè ki bèl jeans lan sou entènèt la, m renmen yo pou ou wi, epi m klike sou li. W ap klike sou sa ou renmen pou li a. Donk pa kiryozite m konnen yo voye l ba li, li pral gade l. Mwen prale anlè nan pataje, nan kote ou nou wè anlè bò ti pwen adwat lan, w ap klike nan senbòl bluetooth lan, ou klike sou li. Epi kounya la. Li di w pou ale pataje l. Enben, olye w pataje l, w ap kopye link la. W ap kopye. Lè w fin kopye l, w ap tounen. Ou prale nan WhatsApp la anko. Lè w rive, w ap ouvri FM WhatsApp la. W ap reklike sou non moun nan. Epi, ou prale nan ti senbòl lokalizasyon an te di a. Yo di w ajoute yon lyen. Ou prale, ou kole lyen. Ou klike l, epi ou kole l. Kounye a yo di pataje avè. ou anvwaye l ba li. Mesaj la pral jwenn li, ebe lè mesaj sa vin al jwenn li, kounye a l pral klike sou li pou l verifye ki sa k anndan link lan. Enben depi l klike, Google ap lokalize moun nan, l ap di w men nan ki kote moun nan ye. Nan pwen an lè a ti ti alò mesaj lan ap vire li di w an atant de klike su le lyen pou obteni la lokalizasyon an tan reyèl. Sètadi depi moun nan klike sou link mesaj ou voye ba li an, l ap tou di l men ki kote. Ou ap just dil alo pase entènèt la desann sou telefòn mwen la. Men, alo e pa paske entènèt la desann non jan mwen te fèmen li. Mwen te fèmen jan mwen te moutre nan premye aksyon mwen te fèmen entènèt la nou ka wè okenn mesaj pa antre e mesaj mwen voye a tou l pa ale. Ebyen, donk li pral klike sou lyen an epi ou ap tou wè ki kote moun nan ye. Twazyèm bagay mwen pote pou nou medam mesye, nou prale, nou pral moutre ou kòman ke ou kapab vizite stati yon moun san moun nan pa janm wè si ou te pase nan stati li. Ebyen pou fè sa, ou prale, ou ap klike. Nou pale nan gwo bouton plus la ki anba a, adwat. Nou klike sou li epi nou ale sou senbòl paramèt. Lè m fin klike sou senbòl paramèt, nou prale nan konfidansyalite epi sekirite. Nou klike sou li, epi nou prale anba, nou prale anba. N ap wè kote yo make de maske lè stati vi. Enben, depi m vizite stati moun nan, moun nan pa gen dwa dekouvri eske m te ale nan stati. Ou prale w ap ouvri, w ap kouche sou sa epi ou ouvri ti bagay sa, ti bouton sa. Ou aktive l. E yon lòt bagay ankò, m ka di katriyèm oubyen senkyèm bagay m pral montre nou se anti sipresyon stati. Menm ke mwen ta poste yon stati, pa egzanp si menaj ou ta poste yon stati, epi li poste yon lòt nèg oubyen yon lòt fanm sou stati l, epi l ap tann, l ap veye ki lè ou pral konekte pou l gentan retire stati a. Menm ke l te gentan retire l, depi ou te gentan, depi l te gentan mete stati an, nenpòt lè w konekte a ou menm, w ap wè l. Oubyen ou prale w ap touche lòt ti bouton sa ankò. Epi, nou pral montre yon lòt bagay ankò medam, mesye. Souvamman, e moun yo konn ekri yon pakèt mesaj, lè moun nan ekri yon bann mesaj, epi apre sa li siprime tout mesaj yo nèt, ou pa ka konnen ki sa l te di ladan. Enben, anba nan pwen chat, kote yo make de mesaj antisipresyon, enben, w ap klike sou antisipresyon. Enben, moun nan mèt fè sa l vle medam, mesye, ak tout sa yo ap gen pou itil ou anpil, li pa kapab siprime mesaj lan. Ou konprann li pa ka fè anyen. Li pa ka fè anyen. Sa depi ou te geta aktive yo a pou WhatsApp pou lap siprime pou tout moun, lap konnen siprime men pandan se tan mesaj la ap vin jwenn ou an gran konplè. Ebyen, medam mesye se ti akti sa yo, kèk ti bagay sa yo nou te pote pou jodi a. Ebyen nou panse semèn pwochèn oubyen demen si Dye ve kèlkonk, nap pote pou yon nouvèl videyo sou menm WhatsApp sa a, kòman pou itilize l. Nap gen de nouvèl bagay ke nou pral poste pou ou, eben abone avèk chanèl nou an, pa fè nou wont, ankouraje nou pou nou kontinye travay. Abone epi depi si Dye ve, depi nou lage lòt videyo an wap gen pou klike, mesaj la ap vin jwenn ou, notifikasyon yo tou li ba ou l, depi ou aktive pou tout nan e alò pou depi ou aktive klòch notifikasyon an, nou panse ke youtube ap ba ou notifikasyon lè nou ajoute nouvèl videyo a. Eben a demen si Dye ve, medam mesye, tchaw!